Anben antoulèka nou pa gen pwoblèm non la Nou pa gen pwoblèm jis definitivman fò Joana vin nan kay Ok antoulèka tout bagay fin wi la Anben lap enpòtan mwen menm m anvi benyen la pou nou menm.

Li ap dòmi, li leve li benyen, li nan met rad sou moun, li pa pran lari a, bon m ba yon ti nan wo ti nan ba. Anpil lòt ka pa pati san l pa konnen. Li vin la rantre nan kanal ba wèm dja. M pran lari a m al gade kote kote sè a ye. Mete w deyò konsa non.
Sè pam Ou konnen ou pa konnen fi sa wi Fi sa tèlman tchyak ou menm Demen m tchyak al pa man tchyak Bon fi sa demen m ak mari l li fè tchyak M pa bezwen pale w pou yon moun ki etranje w Fi a pa menm rekonèt ou menm pou l pa ta fè tchyak avè w Ou konnen ou pa konn fi sa tande Non Tout dayè li wè m Li konnen s on moun legliz ou ye Fòk ou gen moun ki pase lakay ou kanmenm Li gentan wè se kòmsi se lapriyè m ap lapriyè ansanm avè w Se pa anyen k serye nan fèt. Men poukisa li oblije reyaji konsa? Sèm fi sa pa bezwen pale pa tande pale afè legliz nan menm nan zòrèy li ye tandel pa vle tande pale afè Bondye a menm sèm. A vre di se paskel pa vle tande pale pawòl Bondye a ki fèl metew deyò konsa? Wi. M pat janm panse Sarla te yon moun konsa non. Li te gen dwa fè pès avè w kòm si reyaji mal avèk ou nan ka la paske se li menm k ap ede w. Men si gen yon zanmi ki vin wè w li pa t sipoze reyaji konsa. Bon fi a fè pès ak mari l kèl dira pou ou menm ki etranje l pa rekonèt ou li pa ta fè pès avè w. Konnen w pa konn fi sa tande ou wè tout la sent jounen e kale kò l mete tèt radòt sou li al nan lari tout la sent jounen anyen serye l pa p regle. Lè l di w l al travay ou konn kote l ale? Fi sa yo konnen w pa konn. Sè m pa dekouraje.
Ou konnen chemen an pa fasil. Nou te toujou konn ap chante nou tande yon ti chante yo di levanjil ou dous ou dous ou pa gen parèy men se pa vre pou sèvi Bondye kòmsi fòk ou ka asepte pran tout sa w jwenn sou chemen w pa janm gen kanaran san dezè met lafwa w nan Bondye Bondye ap fè wout pou ou kanmenm e sa byen fè m mal paske yo mete w deyò an

Bon pouse m. M pral lakay la men ou konnen kay an kouzin mwen li ye, m pa ka prese antre avèk ou konsa. Fòk m al lakay la pou m al pale ak kouzin mwen an pou m di mwen gen yon sè nan legliz lan, m panse kouzin mwen ap konprann mwen kanmenm. Mwen gen yon sè m nan legliz lan, mwen te pase wè l jodi an pandan m pase wè li, epi i gon grand sè l lap viv avè l, grand sè l lan mete l deyò paske grand sè l lan pa vle tande pale de Bondye, pandan ke m tap priye avèk li li te tou vini li te mete w deyò. M panse lap konprann mwen lap pran w mete lakay la paske se nou 2 ki nan kay la lap konprann mwen. Ebyen ou wè wap tou al ansanm avèm? Non map.
Kèt men, mwen kesyon map poze tèt mwen. Eske Ketli byen konprann sa l fè a? Ki sa l gen dèyè l? Pae s on bagay mwen menm m kouche m ap reflechi, m pa ka konprann nan ki sans. Mwen menm se t ap, li t ap enpòtan pou m ta vin on sè levanjil k ap vin lakay mwen tout tan ki pou vin ap preche m levanjil paske nou nan on dènye tan. Paske lè n ap swiv jounen jodi a sa nou wè k ap pase, E tandiske pou fi a gen sèl hein pwòp sèl menm manman menm papa ansanm avè li pou lap viv bò kotel ou menm ki depanse lajan ou rantre sè a pa rapò ansanm avèk on sèl evanjil pa rapò avèk lekti lap fè nan bib pou chwazi pran nou metel deyò bon men kounyea pa gen moun konnen si Joana an wo pa gen moun konnen sil anba. Son bagay m paka m paka fin konprann nan ki fason sa fèt e mwen menm m panse mwen menm ki maril m pap fè de jan de bagay konsa menm si Joana ta gon bagay li ta fè ki mal m tap relel m pale ansanm avèk li m fè leson avèl men m patap janm chwazi pou m ta pranl pou m ta metel deyò bon koz Joana sa sil pa degajel poul jwenn li Mwen menm ansanm avèk li pwoblèm nan ap anpil humm pwoblèm nan ap anpil.

Paske si l ta di m li pa jwenn li, jodi, demen kanmenm, mwen menm ansanm avèk li, n ap gen ti pwoblèm. Paske manman Joana konnen Joana se lakay nou l ye, e yo pa p sèlman kondane pitit li a non, men mwen menm l ap kondane m tou paske l ap di m te la, m pa t dwe kite Ketly mete Joana deyò. Antoulèka, Ketly a non de, jwèt la pa pou mwen ak Joana sèlman non, mwen menm tou m ap antre nan jwèt la tou.

men se pou manman w, pou papa w. Paske nan lè pou Yoana te vin isit, yo te pale ansanm avè m, m te pale ansanm avèk yo tou. E yo te di m antoulèka yo pa gen pwoblèm non, kòm se m pale ansanm avèk yo, yo pa gen pwoblèm pou Yoana vini. Men, kèlkeswa pwoblèm ki genyen an, pou m jere sa. Sèke m pa t gen pwoblèm, ou te ka gen pwoblèm ansanm avèk sè w, Ou te gen desizyon pou mete sè w deyò, ou t ap ret tann mwen vini. Tout se respè w pa gen pou mwen tou. Ou t ap ret tann m vini, ou t ap eksplike m, ou t ap di antoulèka, men sa Joana fè, men sa Joana fè. Mwen menm, m t ap pale ansanm avèk li, m te konn ki desizyon ki te ka pran. Sèke ou annik aji konsa, ou fè anfè, ou fè afè w, se vini m vini, m pa jwenn ti dam nan. Etandiske, ti dam nan pa gen pèsonn moun bò isi, e li pa gen yon kote pou l ale. Kounye a la ou pa konn si se pa anba machin, si se pa anba pon l ap dòmi, si se pa anba pye bwa l ap dòmi. An men kote, an men depi w gentan konnen, depi w konn ki kote w ap jwenn li, pa gen pwoblèm. An men antoulèka, kòm mwen menm m te pale ansanm avè w, m te gentan esplike w tout bagay, m te di antoulèka, semèn nan li menm li p ap pase, sèlman fòk ou ka jwenn li, kòm ou alarechèch, w ap toujou kontinye alarechèch. pou an atandan ke ou jwenn li, mwen menm fòk wap ban mwen direksyon pou m pran.
E Joana pa gen telefòn, Joana pa gen telefòn, an tou lè ka.
An men, nou pa gen pwoblèm, senpleman solisyon an n ta swete jwenn li, se sa sèlman k solisyon an. E ou pa menm ko bezwen rele Ayiti pou ta di Ayiti anyen non, ou pa menm ko bezwen rele de a pou di anyen. E menm lè yo ta rele yo ta mande pou li antoulèka dil pa pli mal. Pase mpap vle nan lè yo ta vin rele pou yo ta pale dwo lansman avèk mwen ko Joana. Pase si sa vin rive pi grav pi devan mpa kwè map enkli ladann. Ok. Joana pa gen telefòn e lè manmanm rele li menm lèl mandem pou Joana sam pral di. Men Joana sòti